Wi, finalman, e pa rapò a mesaj ke w te vle voye a, se kisa egzakteman menm ki te monte fristrasyon w? Kisa w te vle fè pase menm? Mesaj m toujou fè pase defoule fon apèl a la nasyon pou ke tout ayisyen mete tèt yo ansanm pou n fon sèl blan pa zanmi nou blan ap mete nou nan goumen ak te met ti kòb nan men nou pou youn nan nou tiye lòt pou ke nou pa janm antann nou m rele nou tout ayisyen jodi a pou ke e aletranje e ayiti e aletranje pou nou fon sèl pou n fon feso m mande pou ke gouvènman ayisyen k pral konstwi la pou ke nou mete tèt nou ansanm pou nou ba dyaspora plas yo pou yo envèsti nan peyi a pou nou mete mezi de sekirite. Pou ke yo pran konfyans pou yo.
Nou se Machann Zen Ayiti, kèlkeswa kote enfòmasyon an ye, nou pral chèche l pote l ba ou jan l ye a.
Bonswa Mesye Asalòs. Bonswa zanmi.
Jodi a nou lakay ou. M panse nou pral gen kèk kesyon ke nou va gen pou nou adrese a ou menm. M panse ke w ap an mezi pou kapab reponn nou.

jou pase yo, kidonk nan fineray prezidan an, te genyen plizyè reyaksyon ki te genyen. Se ki sa ki te motive ou parapò a reyaksyon sa yo?
Sa ki te motive m, se paske m wè blan yo vin fè sanblan ke yo pran pòz inosan a yo pandan se yo menm ki nan konplo pou asasinen prezidan an. Apre prezidan fin fè alyans avèk anbasad Larisi, yo fin antann yo, epi apatide lè sa a, E bwiz la rive pèdi vil yo m wè nèg yo vin bò koze non sa a w la bon mwen m pat vle wè w men m vèkse yo m fè yo kite peyi a. Bon m konprann sa w di la e vrèman ka monte fristrasyon e men gen moun ki konprann se kòmkwa se te bwè ou te fin bwè ou di mwens gon bagay ki tap pase a lèspri k fè w te reyaji konsa ki sa w kapab di m pa rapò a moun sa yo? M pat bwè, m te gen sa nan pwojè m pou yo m pat bwè kòman m te ka fè bwè m te swe m t antre nan Kote gen finera yon presnè viv konnen moun vrè moun yo m bezwen yo m atake pa egare monchè m pa timoun piti moun moun pipi sa e moun kap fè nèg esegi m pa okipe yo. Ok m bon m vrèman konprann ou e men finalman gen gen lòt divèsyon an bon m ka rele yo divèsyon ki ap fèt pa rapò a non sa kounya la paske gen anpil rezo sosyo ki tou pwofite pwan Entèvyou k te gen nan menm jou sa a parapò a sa ou te di yo ka fè kòb avèk li, se ou menm kòman ou konsevwa l tou menm? Bon, m tou lan s on pinga ba nèg k ap fè mayo san otorizasyon m yo, pase m ap tradui yo lajistis pase ke nèg yo pa ka pran pran imaj mwen pou yo fè ap fè kòb san yo pa kominike avè m. Nèg sa yo menm aletranje y ap jwenn sèvis pase ke m bloke tout moun k ap fè kòb ak mayo m san otorizasyon m. M tou di nou sa, tout moun ki sou kap swiv mwen sou Facebook. Menm jan m dechouke blan yo, m dechouke minis ki te ansyen minis la ki te la, m dechouke chèf polis la, m ap dechouke moun yo kap fè sa tou e m ap chèche gad ki moun kap fè men ankèt la pou mwen ale nan je la, m ap travay sou dosye a. Se pou nou pale avè m, kominike avè m pou m ban nou otorizasyon pou nou fann bè a ansanm ok. Wi finalman, e pa rapò a mesaj ou te vle voye a, se kisa egzakteman menm? Ki te monte fristrasyon. Kisa w te vle fè pase menm? Men sa m te vle fè pase m te vle fè yon apèl a la nasyon pou ke tout Ayisyen mete tèt yo ansanm pou n fè yon sèl blan pa zanmi nou blan ap mete nou nan goumen ak yo met ti kòb nan men nou pou youn nan nou tiye lòt pou ke nou pa janm antann nou m rele nou tout Ayisyen jodi a pou ke aletranje e Ayiti e aletranje pou nou fè yon sèl pou n fè yon feso m mande pou ke gouvènman Ayisyen k pral konstwi la pou ke nou met tèt nou ansanm Pou nou ba dyaspora plas yo pou yo envèsti nan peyi a, pou nou mete mezi de sekirite, pou ke yo pran konfyans, pou yo envèsti nan peyi a, pou tout moun kapab fonksyone. Nou bezwen lopital, nou gen sekirite nan peyi a, nou bezwen konfyans e respè, konsyans antre nou pou ke peyi a avanse ansanm. Se tout bagay sa nou bezwen nan peyi a pou ke peyi a avanse. Ok, swit a entèvansyon machann zen Ayiti a, e lè inondasyon an, ou sonje epòk sa? Wi. E nou wè ou te kòmanse fon bagay, di nou nan ki nivo ou wè bagay sa ye la? M wè gen, gen, lè apre entèvansyon an, m wè gen anpil, gen, gen aksyon k fèt e, e n ap, n ap atann plis bagay toujou. E m felisite nou pou, pou, pou sa n te fè an. Wi.
E finalman, dèyè gwo mesaj ke w vle pote la, gen moun ki ta ka gen nan tèt yo kòmkwa ou menm ou gen yon bi byen detèmine, gen yon bagay ke w ap kache dèyè do ke w vle fè pa rapò a it ke w vle fè la. Se kisa egzakteman ke ou pral abouti a li menm apre tout sa yo? Bon, n ap travay sou teren an, n ap avanse, n ap vann tèt nou pou n fè wè nou e pou n rive kote nou bezwen rive. Ou konnen gen bagay ki pèsonèl, ou konnen n ap gade kapasite nou, paske nou deja gran deja, nou fè anpil it nan mond lan la. Epi nap travay, nap rele tout moun, pase nou menm nou disponible pou tout moun, nou se pèp ayisyen, nou NY Roulem, nou se fanm di pèp, nou rele pou tout moun, nou disponible. Ki donk finalman pa rapò lè deyò dayiti, ki donk moun ki nan diaspora yo, se pa rapò a sitiyasyon e konjonkti peyi a, se pa rapò a mesaj ke wap pote tou, se ki mesaj ke w ta vle pote pou yo. M mande tout moun ki aletranje, pou ke nou fon sèl, pou nou pa fè rasis, pou nou travay nan peyi a ansanm, pou nou ba peyi a yon lòt vizaj. M mande pou ke chèf ayisyen tou mete yon sekirite nan peyi a pou diaspora pran konfyans pou yo vin envèsti nan peyi a pou plis moun kapab vini nan peyi a ok se sa m te ka di. Bon m panse ke nan minit sa yo la eske m panse gen anpil moun ki vle e fon jès jan yo konn di la ansanm avè w bay sa paske sa w fè la vre li sanble Dessalines li sanble tout lòt ewo yo. Paske nan mantalite an nou menm, nou toujou pè blan. Depi nou wè blan yon kote, bon, mwen menm dènyèman m t ap di sa, se yon bagay pou yo travay sou li plis pase li ekri. Kote ke depi Ayisyen wè yon blan, kòmsi se yon pil bagay, men ou menm ou fè, ou montre ke blan pa anyen. Se yon bagay ke Ayisyen, m panse ke Ayisyen ka fè fasil. E gen anpil moun kòmsi ki te vle ankouraje jès sa. Si yo vle kontinye ankouraje, kijan yo ka kontakte w? Ou byen koman etc. Paske konnya la se vre media la men se pa media ki reprezante ou vreman. Nan zanmanm bay rele blan blan m wè blan depi yo rive yon kote tout ayisyen fou menm si te gen 30 ayisyen yon kote yon sèl blan vini fè latifyans m di kèt manmanm nan. 18 26 78 sa e telefòn mwen yon moun ka relem a kenpòt lè.

M di le mond rete gade toujou gen plis bagay kap vini nap goumen kont bandi nap goumen kontre tout vakabon kap fè dezod ok.
I rete sèlman pou m remèsye w men avan menm ke m remèsye w I gon mo m sonje w te di m ta renmen m di yon eksplikasyon pou li mo asalòs la. Asalòs se moun gate ebyen moun dejwe se asalòs asalgèt manman w manje kaka e you waw bay pale anpil map vekse w toujou.

ki te pwomèt mwen 50 mil goud bon malgre li voye 50 mil goud la mwen oze al la m gen radyo Blue Star au Canada ki fè pa de mwen m te pale nan emisyon y a 3 zè 10 m gen 2 radyo ki rele m an prive ke pou m fè entèvyou avè yo demen zeve m gen avoka m pou al konsilte avoka m nou gen de bagay n ap fè ou konnen bagay yo pa ka bay yo pa ti moso koz ankò bagay la se bay lemond ou konprann m ap tann yo pou nou konnen kisa n ap fè. Machann Zen di nou mèsi pou deplasman nou e n ap rete solidè. Nou toujou premye.
Nou pa gen pwoblèm. Lè dlo a, nou ki te la anvan. Nou toujou vini, m se te nou toujou vini.
Wi. E m toujou disponib pou nou. Pa gen pwoblèm. Se pou rezon sa a ki fè m pa kache nou. Nou vini kote m, nou rele m, m pale avè nou. Epi nou pa gen kras pwoblèm, gen yon konfyans antre nou. Ok? Ya.